Kòm m te di w talè a, se retire mit moun Gonayiv genyen ke mizik Gonayiv, mizisyen Gonayiv pa janm fè anyen ki bon. Tout jodi a nou gen ansanm avè nou yonn nan responsab Bella. Bella se yon jèn fòmasyon mizikal atravè vil Gonayiv. Nou gen ansanm avè nou kòmandan Dany. Li non sèlman li kòmandan men li se maestro tou ki pral pale nou enpe de bèl fòmasyon mizikal sa ki se Bella. Bonswa! Bonsoir animateur Gadji Promo nou felisite w pou gran travay wap fè o nivo Gonayiv e mwen kwè ke jenès la avè w jenès la ap tann ou e ou pap travay pou tèt ou wap travay pou yon pèp yon nasyon. Ok, jodi a se pa kòmandan an ki la se maestro a, maestro Dany e kisa ki bèl la menm? Bon Bèl la se yon fòmasyon mizikal ki pran nesans 6 oktòb 2023 la. Si w wè jounen jodi a anpil moun ap mande pou Bèl la se paske o nivo de travay n ap fè nan nivo mizikal nan vil Gonayiv ke Yo fè demand avè nou paske ann di yè swa, yè swa nou te jwe la e komite a, staff mache de Noël la li jije bon pou nou la aswè a e yo fè demand la avè nou ankò. Se tou. Ke yo te fè apèl a nou. Kòman nou te santi sa? Bon, lesansyèl kòm djaz la se yon djaz ki stab Gonayiv ok men se yon djaz pou tout peyi a, tout ni a ni o nivo entènasyonal tou. Paske ann di fè apèl avè nou pou n jwe nan mache de Noël, se pa tout djaz ki gen chans sa tou nan vil Gonayiv. Kidonk si nou pat gen valè, si nou pat gran, daprè mwen yo pa tap fè apèl avè nou. E vin jwenn nou jwe yèswa, yo mande pou nou jodi ankò m pa mesye di w. Men ki filozofi ki kache men ki devlope dèyè bèl la? Bon, filozofi ki kache dèyè bèl la e. Nap fè yon djaz ke anpil moun Gonayiv toujou di anyen Gonayiv pa janm mache. Anyen Gonayiv pa janm bon. Mwen menm m pa moun Gonayiv. M pa nèg Gonayiv, m se moun Pòtoprens. M vin travay Gonayiv, se lapolis ki mennen m Gonayiv. Mwen menm m chwazi fè sosyal ok. Paske nan lapolis lan gen polis kominotè e se yon inite nan lapolis nasyonal ki detache pou. Yo rapwoche yo vè popilasyon an. Sa vle di, ou ka remake, m fin jwe la a, tout moun se mwen, tout moun se bèl akolad, Maestro felisitasyon, kòmandan bon bagay. Se pou m byen di w, konsa tou si si pa t gen sa nan lapolis lan, ou t ap wè moun yo pa t ap apresye m tou. M te ka ap jwe mizik moun yo pa apresye m, ou konprann. Men, pou m antre nan filozofi plis lan, kòm m te di w talè a, se retire mit Moun Gonayiv genyen ke mizik Gonayiv, mizisyen Gonayiv pa janm fè anyen ki bon. Okontrè, okontrè, Bèl la kanpe yon fason ki, ki tou, jan, jan non an lage konsa a, Bèl la tou lage tou. Sa vle di nou kanpe an bèl, nou bèl, nou fre, e jan nou kanpe, estrikti nou, e imajine w antanke mèt djaz, antanke mèt djaz, mwen menm, m pran yon staf. Gen bagay m pa m pa negosye a djaz la ou konprann m gen yon yon administratè e answit m gen yon manadjè sa vle di ke gen bagay se staff la ki jere yo. E kòman sa ye pou nou te jwenn mizisyen yo? Bon e staff la te reyini anvan paske se mwen menm chantè a ok Neldjy Presans nou te chita epi nou wè li nesesè pou nou kanpe djaz la e m kontakte E adm djaz la nou mete sou pye manadjè a nou stabilize tèt la anvan aprè sa nou kòmanse chèche nèg yo paske majorite nèg yo se pa nèg ki te konn ap jwe nan djaz e se premye eksperyans djaz yo ok nan vil Gonayiv se nèg yo se nèg legliz yo ye e kidonk mwen kwè ke nap travay. Kisa popilasyon Gonayivyèn nan ka atann de Bella pou 2024? Bon 2024 la kòm nou gen yon mizik ki ki prèske fini nan studio e nou gen youn nou sak fè nou pa gentan kòmanse travay li fè baz la deja se paske kanaval pral antre disi dezyèm semèn mwad janvye nap kòmanse travay kanaval danble paske e si Bondye prete nou ti souf la toujou e staff la. Depi gen kanaval jan peyi a ye menm si jan peyi a ye nou chwazi fè djaz la men nap fè yon bagay pou moun gonayiv pou moun yo enjoy kanaval paske jan peyi a vin ye la moun pa ka monte moun pa ka desann e se youn nan rezon bèl la nan blòk ou wap danse bèl la nan blòk ou. Voye yon mesaj ba kominote mache de noel la e bay fanatik bèl la se kisa l tap ye? Bon.
Nou felisite mache de komite mache de Noël la anpil pou sansibilizasyon li fè e se youn nan pi bèl aktivite ki toujou fèt chak ane Gonayiv paske m pral gen 5 an Gonayiv e m ret kwè ke Sa fè 3 zan m asiste yo. Bon bagay, ryen a repwoche. Okontrè, ane sa a, yo inove yon lòt tandans paske dabitid se adjidje sèlman yo konn fè l. Ane sa a, yo pran djaz tankou Bella sot jwe la, se Tafa k ap tcheke la pou Tafa al pèfòme. E ansuit pou vil Gonayivyèn nan, e Bella e djaz yo. E djaz la fèt Gonayiv, m ret kwè ke Nou mande pou tout moun Gonayiv, kit isi kit aletranje, sipòte Bèl la nan fason pa w, nan fason pa w, nan fason pa w, pou omwen, jan m te aprann tou, lontan te gen Simbi, te gen Vòlkan, de menm tou, ann relanse bagay yo nan yon lòt fason Gonayiv onivo de. E djaz ok se mesaj mwen avek vil gonayiv la e answit nou gon bon manadjè se manadjè ènès e ki gen yon sinon nono epi nou gen adm nou ki se bon bagay bon bagay e rene salomon e ki kenbe tèt djaz la tay ki administre djaz la tay paske mwen menm antanke maestro djaz la gen efò m pa fè ok gen efò m pa fè e answit. Structure nou mete nan jazz la ke tout nèg respekte youn lòt nou tout nèg respekte lè e nou repete anpil paske m ret kwè ke si ke nou pat repete m ret kwè ke sa w sot wè la sa w sot viv la ou pa tap jwenn li paske ann di on jazz ann di 6 janvier ki pral fè jazz la 3 mwa ki nan nivo sa m pa bezwen di w nou travay anpil. Si yo ta renmen bouk e bèl la se ki bò yo ka swiv nou ki bò kisa yo kapab fè.
Nou gen Facebook ki se bella ok Facebook kont Facebook la se bella e Instagram bella officiel epi nou gen tiktok bella epi nou gen twitter a se bella tou kout. Deja mèsi.
Antouka mèsi anpil se te yon plezi zanmim ok anpl.